Bonjou bonswa tout abòne mwen yo sa depan de lè ke nou pral gade videyo sa jodi an mwen vin pataje ansanm avèk nou resèt pat avèk sosis ti pat sa yo mwen renmen prepare yo plizyè fason e se si nap jwenn plizyè videyo avèk pat sou chanèl la pase ke mwen prepare yo plizyè fason e la sa se pat mwen an ke mwen genyen kounya sa mwen pral fè Mwen pral ajoute dlo nan yon chodyè epi mwen pral ajoute li sou dife pou m kapab al bouyi pat mwen an. La jan nou deja wè, mwen limen dife an epi mwen ajoute chodyè an sou li epi mwen pral ajoute sèl nan dlo a. E lè m fin ajoute sèl la, m ap ajoute lay, m ap ajoute yon ti lwil tou piti. Mwen p ap ajoute anyen nan dlo a ankò, sèlman Sèl avèk lay lan avèk yon ti lwil. Mwen mete lay la avèk tout po pase ke nou konnen po lay bon pou gaz. Lè lay lan fin bouyi ansanm avèk pat lan, m ap kale l, m ap retire po a epi m ap itilize grenn lay lan nan chodyè a. E la jan nou deja wè, mwen fin ajoute dlo an sou dife, mwen kouvri li pou l kapab bouyi. Pandan dlo a ap bouyi a, mwen vini pou m kapab prepare pwavon avèk. onyon poum fè pat mwen yan e la nap dekoupe pwavon an pa twò gwo pa twò piti dayè nou kapab fè li nan fason ke nou menm nou renmen paske nou konnen tout moun fè manje nan yon fason ki diferan mwen gen dwa fèl nan fason sa ou fèl nan yon lòt fason Yon lòt moun fè l nan yon lòt fason. Chak moun fè manje nan yon fason ki vrèman diferan. E la n ap kontinye pou n dekoupe pwavon yo. Mwen pa gen pwavon wouj. Si ou genyen lòt engredyan, ou kapab toujou itilize lòt bagay. Men mwen menm, jan nou toujou konnen deja, moun ki gade videyo mwen yo, mwen pa janm itilize de bagay ke moun pap ka jwenn. Se de bagay ke nou menm nou itilize chak jou nan kwizin nou. Se bagay ki vreman senp ke tout moun ap jwenn menm si w te Ayiti kelkeswa kote w te ye a. Si w ap gade videyo mwen yo, ou gen bagay yo lakay ou, w ap annik pran yo, ou prepare san ke ou menm ou pa bezwen pil bagay pou. prepare manje lakay ou e la mwen fin dekoupe pwavon m yo kounya mwen pral dekoupe onyon an answit dekoupe sosis lan e map di yon gran mèsi avèk nou tout ki toujou sipòte m ki toujou kite yon kòmantè pou mwen ki toujou like videyo ki toujou pataje videyo mèsi anpil anpil pou sipò nou se gras avèk ankourajman nou ki fè Map kontinye gen ankourajman poum vin pataje lòt resèt ansanm avèk nou. Mèsi mèsi anpil anpil pou sipò nou. E ou menm ki pral tonbe sou chanèl sa pou la premyè fwa nap diw byenveni ou sou chanèl Widoo L'haïtienne. E chanèl Widoo L'haïtienne nan li menm li la poul vin pataje resèt ki gen rapò avèk Cuisine ansanm avèk nou e pa bliye si ou apèn tonbe sou chanèl la pa bliye Kite yon kòmantè pou mwen sa ap vrèman fèm plezi pa bliye like e pa bliye abòne a tou paske se gras avèk grenn abòne ke ou ban nou an nap gen ankourajman poum kapab toujou vin pataje lòt resèt ansanm avèk nou. Jan nou ap gade la dlo a deja bouyi kounye a sa map fè mwen ajoute pat lan ladann nòmalman li ta sipoze kwit nan 10 minit men map kite li fè 8 minit la pat mwen an li menm li kwit kounye a sa map fè mwen pral koule li e se si dlo ki te bouyi pat la map bezwen yon vye ti dlo ladann pou lè map awoze pat tomat avèk sosis lan lè map fè yo espri pou m kapab pran yon ti dlo pat la pou m awoze sosis lan avèk pat tomat, tout rès engredyan yo. Epi la, sa mwen fè, mwen ajoute menm chodyè a, mwen ajoute yon ti lwil ladan ki pa twò anpil epi mwen pral ajoute sosis lan ladan. M ap tann li kòmanse cho, lwil lan kòmanse cho epi m ap ajoute sosis lan pou m kapab fè sosis mwen an. fri aprè sa poum ajoute epis, pat tomat, tout rès engredyan ke map bezwen poum prepare pat la, lè mwen fin fri sosis lan se lè sa ke mwen pral ajoute tout rès engredyan yo. Ann swiv ansanm avèk mwen kounya la na fè sosis nou an byen fri poul genyen bèl koulè. La jan nou deja wè sosis mwen an byen fri la epi mwen ajoute epis lan ladan. Mwen fè epis lan fri, apre sa mwen ajoute pat tomat, mwen ajoute onyon, piman pike, mwen ajoute lay lan ke mwen te mete bouyi nan pat la, mwen ajoute li epi mwen gen jiròf Map ajoute jiwòf apre sa pou m kapab ajoute pwavon, pèten avèk pèsil mwen yo. Map ajoute tout. Apre sa nap awoze li pou nou fè pat tomat nou an kuit. Apre sa pou nou kapab ajoute pat la nan chodyè a. Ann swiv. Sa se onyon an ke mwen ajoute, mwen ajoute yon ti grenn magi, mwen ajoute jirof epi mwen ajoute piman pike a. E la, mwen pral pran yon ti dlo, mwen awoze li, dlo ki te bouyi pat lan, mwen awoze li. Apre sa, pou m kapab al ajoute pwavron avèk ten epi persil map ajoute pwavron map ajoute beurre apre sa e la mwen ajoute lay lan kite bouyi nan pat la mwen ajoute yo e map kraze yo la dan apre sa so tande ya mwen rete poum ajoute beurre la dan epi map kite li fè yon anviron 2 minit pou pwavron yo kapab kwit pwase ke mwen gen moun ki pa manje Bagay sa yon ti jan kwi mwen mwen vreman renmen yo kwi men gen moun ki pa manje yo kwi mwen oblije kite li fè yon ti kwit ladann mwen ajoute pwav nwa answit mwen pral ajoute beur epwi nap kite li janm te di nou an nan 2 minit nap retounen ladann pou nou kapab ajoute pat la aprè sa sa w tande a. Pat mwen an li menm li prè. Depi ou tande nou rive nan etap sa nou prèske pa gen anyen ankò pou nou fè. Li pa manke sèl paske epis lan li gen sèl. Mwen itilize yon ti grenn magi ladan apre mwen ajoute bè. Pat mwen an te bouyi avèk sèl epi. Mwen itilize menm dlo ki te bouyi la, alò la li pa merite sèl. Se pou rezon sa, si nou tout fwa nou ta wè, nou ta wè sa pou nou pa di, apa mwen pa mete sèl la dann. Mwen deja esplike nou pou ki sa ke mwen pa ajoute sèl la dann. E la mwen ajoute pat lan, kounye a nap brase li, epi nap kite li, lè nou fin fè yon ti brase li, nap kite li. Anviwon 3 a 4 minit aprè sa, sa w tande a, manje nou an li menm li prè. Li rete sèlman pou l ale nan bouch mèzamou. Sa se dènye pati a la a. Mwen sanse fini la mèzamou epi Nou mèt al asiz al tann pa nou an mwen pral mete pa nou an sou tab la pou nou. E la men rezilta final la mes amours se konsa rezilta final la te ye talè nou pral wè chèf lan ki pral manje epi chèf lan mwen mande sil bon li dim wi li bon li banm pous Epi mes amour se la ke mwen pral mete fen pa bliye kite yon kòmantè pa bliye like e ou menm ki pral tonbe sou chanèl sa pou la premyè fwa nap di ou fè nou kado yon abòne se gras avèk abòne sa ki fè nap kontinye pou nou kapab gen ankourajman pou nou vin pataje lòt video ansanm avèk nou map di nou a byento.